E jodia la mwen retounen sou chanèl la avèk tout devouman mwen poum fè videyo sa poum vin pataje anpil enfòmasyon ansanm avèk ou pa bliye Vwa moun ke wap tande la non li ki se Mackenson Désir. Wap koute m depi Brasilia. E non chanèl wap gade videyo sa li pa lòt ke Katon de Bòs. Nou konnen mwen genyen yon ajans ki rele Katon Fly Travel Agency. Toujou sonje sa zanmim. Abòne avèk chanèl la li toujou rete yon chwa. Ou renmen videyo a wap abòne. Ou pa gade vòlè. Sim son vòlè ou pa dwe tandem e ou pa dwe gade videyo mwen. Paske pwovèb la di sa w frekante se li menm ou ye. Alò, se pa sa yo ki enpòtan pou mwen jounen jodi a la. Sa ki enpòtan, mwen nan yon lit avèk yon staf k ap travay di, ki pa wè tèt yo men ki wè reyisi yon vòl soti Ayiti pou antre Brezil. Nan moman la, bagay yo pa fasil. Yo te fasil wi, men nou menm nou rann yo pa fasil. Pou yon Ayisyen soti Ayiti avèk rezidans li, menm lè l te soti Brezil avèk so soti, rezidans li nan men l, pou l retounen vin Brezil la, li pa osi fasil. Si l pase pa Sendomeng, de Punta Cana, li antre Sao Paulo, pa gen pwoblèm. E nou pa konnen tou ki sa èpòt Punta Cana li menm pral di li. Jodi a la, nan videyo sa la, m ap fè anpil pale ansanm avèk nou konsènan de dosye vwayaj yo. Ebyen kisa ki pase? Nou konnen mwen genyen yon dat ki se 15 desanm. Mwen gen yon lòt dat ki se 30 desanm. Daprè ou menm, m ap bay manti? M pa vle fè vwayaj 15 desanm lan e m te konnen tou 15 lan pa t ap pase. E m pa oze di nou 15 lan p ap fèt. Pou ki rezon? Vwayaj 15 lan li la pwovizwaman. Si w se yon ajans, si w se yon demachè ki gen moun dèyè w, ki gen viza, ki gen rezidans, ou kapab ekri mwen, n ap jwenn yon antant, epi. Mwen fè vwayaj 15 lan. Toutotan 14 pa rive, mwen pa kapab oze pou m di 15 lan li pa p fèt. Pou 15 lan fèt, fòk polis federal fè travay pa l la e fòk mwen jwenn kantite moun yo pou m fè vòl 15 lan. Kolaborasyon mwen avèk anpil lòt ajans e ajans Ayiti, finalman gen pwomosyon k ap fèt Ayiti. Parapman avèk pri biyè mwen an, ki se 1300 dola ameriken, Anpil moun ap rele bagay la di li peze pou yo. E gen anpil moun tou vòl 30 lan ap pi nan avantaj yo paske yo di yo poko fin pare. E nan moman la gen anpil moun tou se moso kòb yo bay yo poko kapab bay rès la. Se fanmi aletranje k ap ede yo, se zanmi, se ponya. Se dènye kout kat kap jwe pou yo wè kijan ya vwayaje nan vwayaj mwen an. Finalman, mwen di nou sa, moun Brezil, 7,300 reais, e moun Ayiti, 1,300 dola ameriken. Kounya la nou pral fè yon ti konparezon. Gen yon ajans Ayiti kap fè pwomosyon pou vòl 30 lan. Li menm li pa fè 15 non. Li fè 30 sèlman. Paske a 90 pou san chans, se vòl 30 lan kap favorize Ann pa chita sou lespri nou Ann pa benyen nan imoralite Ann tande mesaj ke map bay la E answit pou fè analiz paw, m panse lè w te lekòl, ou te konn fè analiz. E si w pat konn fè analiz tou, al aprann fè analiz, paske sa enpòtan anpil. Vwayaj yo pa fasil, sa pa soti sou mwen menm. Kiyès moun ki t ap kontan pou nan moman kounye a la pou yon Ayisyen pa kapab antre Brezil? E anojou, mwen jwenn moun k ap tcheke m avèk fo rezidans e fo viza. Depi moun nan ekri mwen, Li di m, A, mwen gen viza. M pa gen lòt kesyon pou m di w, voye foto viza a vini, voye foto pwotokòl oim nan. Depi w wè moun nan ap grate tèt li, pa fatige w. Anpil pa ekri m ankò akoz mwen mande yo foto pwotokòl la. Gen ki di m yo pa gen pwotokòl. Ebyen, si w pa gen pwotokòl, se pa viza Brezil ki sou paspò w la. Ou gon bout papye an koulè ki sou paspò w la. Men pou mwen menm, ou pa gen viza Brezil. Lè w di moun nan voye kopi rezidans li, li jete l, paske li konnen Brezil kounye a la, depi Ayiti, yo vle gen kontwòl ou avèk rezidans ki nan men w lan. Pa gen moun k ap vin pran daso nan vwayaj pa m nan. Moun ki te ba w bout katon an, se li menm pou tcheke, pou l chache avyon, Poul fò vini. Men moun sa li pa vòlè non se mwen menm kap goumen nan moman an la e se mwen Bondye mete la pawòl nan bouch mwen poum pale de vwayaj poum wè kijanm kapab ede nou paske map fè yon pousantaj sou chak biyè davyon se kòb nou m vle pran se vòlè m ye map bay manti se lòm nou ye. M kapab konprann nou. M pa gen pwoblèm ak sa paske mwen se yon antreprenè. Depi w antre nan politik, ou se antreprenè atanna tout bagay. Konprann? Sa vle di, m ap goumen anpil pou m wè ki jan mwen kapab ede nou. Lè Azou t ap fè gagòt, bote moun avèk fo rezidans, fo viza e gen moun ki moute avèk paspò yo sèlman. M pa kwè nou te janm tande bouch mwen ap pale de vwayaj. Gen moun ki ekri m, mwen di yo mwen pa gen vwayaj nan moman an la tcheke ajans k ap fè vwayaj. Ajans sa yo kounye a la, anpil ladan yo moute sou YouTube yo di pa gen vwayaj pou Brezil. Vwala! Yo pale verite, pa gen vwayaj pou Brezil pou yo menm! Men mwen menm pou mwen menm, mwen gen vwayaj, paske nan moman yo t ap banbile, mwen menm mwen pa t gen vwayaj, e kounye a la se mwen menm ki gen vwayaj. Sa vle di, ou kapab fè ladiferans, e ou kapab fè analiz tou. Ou tande youtubè a, li di w pa gen vwayaj Brezil, ou tande m, mwen di gen vwayaj, sa vle di si m di genyen, Se mwen k ka fè vwayaj? Kisa ki yon vwayaj chatè? Nou tout kapab fè vwayaj chatè. Pa fosreman fòk ou ajans, yo pa mande w dokiman, yo pa mande w anyen. Kisa w bezwen pou fè yon vwayaj chatè? Ou bezwen maksimòm 10 moun. Depi ou gen 10 moun, ou kapab ekri avyon an ou fè vwayaj ou. Kounye a la se ou menm ki konnen eske wap kapab peye li. Jan ke mwen menm map fè vwayaj la, avyon an li pa banm biyè yo pa pèsòn, li banm yon pri global, mwen menm lèm fè kalkil, mwen wè kijan chak moun dwe peye. Kounya la kisa ki pase? Gen anpil avyon lè ke ou fè yo demand, yo gen yon sistèm, yo di ou mete dat, mete jou, nonb de pasajè, mete non antrepriz ou a, egzanp mwen kapab mete katon fly, yo mande m a ki lè mwen vle moun nan vwayaje eske se aprè midi, maten oubyen nan nwit, tout sa yo mwen mete l, mwen mete dat, swa ale oubyen retou, e answit. Yo dim konbyen granmoun konbyen timoun. Depi w wè avyon an di w sa, l ap jere w paske l ap tou ba w pri granmoun, pri timoun. Men lè avyon an pa ba w pri granmoun, li pa ba w pri timoun, li jis di w bay kantite moun nan, ebyen l ap takse w wo. Kiyès moun ki gen pouvwa ki pou lwe yon avyon? Nou tout k ap gade videyo a la kapab lwe yon avyon. Lepli souvan, men tip de moun ki lwe yon avyon, yon ajans de vwayaj, yon gwoup spòtif, yon gwoup mizisyen e yon gwoup fanmi apati de 10 moun. Yon bòs tou kapab lwe yon avyon, egzanp chanèl la Katon de Bòs. Lè bòs la prale nan yon reyinyon nan yon peyi ki lwen, li gen yon staf, E randevou a se yon randevou ki pa dwe rate, ebyen yo lwe yon avyon pou yo ale nan randevou a. Real Madrid, kòm yo gen avyon pèsonèl yo, yo pa lwe avyon. Men, gen peyi, yo prale se avyon yo lwe. Poukisa? Paske Pilòt ki abitye fè peyi a yo fè l plis konfyans ke pilòt Real Madrid la. Sa yo nou dwe konnen li. Kounye a ou menm ki di m ap bay manti chak jou m bay yon dat vòl, ou kapab fè 10 moun ou lwe yon avyon tou fon vwayaj. M pa konn si w konprann. Li fasil! Si m fè l ou ka fè l tou, pa gen anyen ki mistè. M pa janm vle moun bese yo. Lè w vle bese tèt ou mwen menm mwen fè w moute tèt ou mwen di w pa gen anyen ki difisil. Mwen menm gen yon epòk mwen pa t kapab fè l, men jodi a m ka fè l ou ka fè l tou. Li pa anyen. E gen yon ajans ki an Ayiti ki rele Ideal. Alò, ajans sa a l ap fè pwomosyon pou vòl 30 lan. Se sa k fè mwen di nou a 90 pou san se vòl 30 lan ki gen chans pou l fèt. E tout kliyan nou yo nou gentan mete yo oke a 90 pou san. pou yo rete tann vòl 30 lan yon moun ki paka tann nap tounen kòb ou ba ou ok ebyen ajans sa li menm li pa padone nou gade la pou wè konbyen kòb li lage pri biyè a li lagel 1600 dola ameriken m pa konnen si se joure yo jourel sou facebook Ebyen li vin chanje pri a li lage l 1450 dola ameriken. Alò gen bagay k ap fèt. Pandan li nan avantaj nou nou pa p janm konprann mwen. Se menm jan tou nou pa t janm konprann Jovenel. Se lè l fin mouri n ap chache videyo l kote l te ye l t ap fè diskou n ap lage yo sou Facebook. S on nasyon konsa nou ye. Ebyen, nou kapab wè diferans pri biyè pa m nan avèk pri biyè ajans Ayiti a. Kounye a la, si se ajans Ayiti a ou fè konfyans, ou kapab pase nan biwo yo, w al achte biyè a nan men yo. Kòm gen yon pwovèb ki di santi bon koute chè, ebyen, la w ap gen plis konfyans, Pou kapab achte biyè w. Men kounye a la, apati de 14 desanm, pri biyè pa m nan li menm l ap moute. Ok, yon moun ki pa gen tan fè rezèvasyon biyè davyon w nan, ou pa gen tan fè depo, pou jwenn biyè w avèk 1300 dola ameriken, apati de 14 desanm, ou pral peye l pi chè ke 1300 dola ameriken. E moun ki te gentan peye biyè yo avan 14 la, moun sa yo, yo pa gen pwoblèm. Men ou menm k ap vin achte l apati de zòn 15, ebyen w ap peye l pi chè. Paske nou pa janm konprann moun ki vle konprann nou. Ou konprann? S on nasyon konsa nou ye. Pa gen pwoblèm. Pou tout sa kap di m vòlè, sa kap manke m dega sou youtube, sou facebook, ki pa deranje m, e m gentan pale avèk direktè avyon an, wè pa wè, menm lè nou jwenn 50 moun, 70 moun, 80 moun, wè pa wè 30 desanm, avyon an ap soti Ayiti pou l desann Campinas. E moun kap soti Brezil tou, aranje nou kontakte ajans lan pou nou jwenn biyè davyon nou pou nou kapab antre Ayiti. E dapre analiz mwen fè, Ayisyen se pa yon nasyon pou moun twò sansib pou li. Mwen fè anpil pale avèk yo, mwen fè anpil videyo, pou yo pa ale la Turquie ebyen ajans sa ki rele Aidil la chak mwa li gon ventèn yon trantèn ayisyen ke lap bote lage la Turquie mwen menm se biznis map fè paske sim konpòtem yon fason map mache pye atè menm lèm te bay tout enèjim pou nou menm nou menm ankò nap dim pa gen sandal nan pyem. Ebyen Yon moun ou bezwen achte viza w pou la Turki m pa gen pwoblèm mwen genyen viza la Turki an disponib ou vle achte l map vann ou map vann ou biyè davyon rezèvasyon otèl ou e lòt dokiman ki nesesè map fè w jwenn yo pou vwayaje paske mwen menm mwen kapab baw yon konsèy se si w vle pran l Men se biznis map fè map peye tax Abi ke mwen menm mwen pap fè nou Se pran kob nou mal paske fè ayisyen mal se pwop tèt ou fè mal paske ou se ayisyen tou Jodi a se li menm men kapab se te ou menm tou ki te nan plas li M pa gen pwoblèm Yon moun ou bezwen ale la Turquie Ou mèt kontakte mwen, viza yo la, yo disponib, m ap fè w jwenn viza, m ap fè w jwenn biyè davyon, epi m ap dikte w, al pran santans ou la Turquie, paske se biznis m ap fè. Ajans sa yo li menm, k ap bote nou ale la Turquie an, se biznis li l ap fè, l pa ba nou regle anyen pou li. E ajans Brezil tou, ou vin achte viza nan men l, oubyen biyè davyon, Ajans vwayaj brezilyen pa fokis sou viza, se biyè davyon, rezèvasyon otèl, lokasyon machin, se bagay sa yo yo spesyalize yo ladan l. Si w al mande yo achte yon viza, yo jis chache adrès anbasad la ba ou, epi yo di w ale la pou w al fè demand viza w. Sa vle di, se biznis m ap fè, Mwen gen viza a disponib, ou vle achte l, pa gen pwoblèm. E mwen genyen yon gwo enfòmasyon mwen genyen pou m pataje ansanm avèk nou, men se nan pwochèn videyo w ap kapab jwenn enfòmasyon sa. Ou menm ki Brezil, ou menm ki Ayiti, ki gen rezidans nan men w, ki gen viza nan men w, ebyen enfòmasyon sa l ap enpòtan pou w konnen l, Konsènan 2 polis federal. Polis federal tap dòmi, men kounya la ayisyen avèk afriken reveye yo. E la yo lanse yon pinga, nan pwochèn videyo ou pral konnen plis detay. Pou moun ki pa genyen konfyans nan mwen. Mwen gen yon sèl repons pou ou. Ale nan yon lòt ajans al achte biyè w osinon antre Sendomeng al achte biyè w. Mwen se youn nan sèl moun ki toujou ap fè nou fè diferans ant yon malfwa avèk yon ajans de vwayaj. Moun nan jis mete yon pwofil Li ka fè w vin Brezil. Li vann biyè davyon. Ebyen, pou ou menm li se ajans. E m te di nou ki kritè ki pèmèt yon moun vin ajans nan Brezil. E gen anpil efò m ap fè nan sosyete a pou m pwouve nou kiyès pou nou fè konfyans, men sa yo pa enpòtan.

Lè nou tap pèdi kòb nou nan fo rezidans, m pat okouran, e gen kesyon mwen wè nap ekrim nap poze m pa kwè nou te poze moun sa yo kesyon sa yo. Sa vle di ke nou toujou an dout, nou kapab toujou an dout, men mwen menm mwen mete w alèz. Depi w an dout, gen lòt ajans de vwayaj bò lakay ou, al achte biyè w. La, m panse ou pap gen pwoblèm e w pap an dout tou. E tout moun ki genyen rezidans nan men yo ki te depòte e moun ki genyen rezidans ki ekspire yo? Pandan ke nou fin achte biyè davyon an, wap voye kopi rezidans lan vini. Nap voye l bay avyon an e nap tou di avyon an pou l mande polis federal yon otorizasyon pou kapab antre Brezil san pwoblèm. E mwen di nou apati de 15 desanm, moun, rezidans yo, Fòk yo pran bonè. Si yo pa pran bonè pou n voye dokiman yo bay polis federal, apre sa pou l bay otorizasyon, ebyen ou kapab vwayaje avèk nou nan yon pwochèn dat, men mwen poko bay dat. Dat sa a li kapab tonbe nan mwad janvye. Men mwen asire nou 30 desanb, wè pa wè, Ayiti, Brezil, 31 desanb, Brezil, Ayiti pou Ayisyen ki bezwen antre Ayiti yo. Mwen pa rete nap kwaze nan yon pwochèn vi deyo moun ki sou sa ann avanse sak pa sou sa tou fè kò fè ès nap ale.